Kòman nou ye ti moun, jodi a mwen vini avèk yon lòt videyo pou nou, jodi a mwen vreman kontan pou m fè videyo sa paske li se yon videyo perik, paske dènye videyo perik m te fè a, mwen wè nou vreman renmen l, so m deside pou m fè sa pou nou. So jodi a map itilize yon diferan kap, paske kap sa a li pi bon pase, e pa pou di li pi bon pase lòt la non, lòt la yon ti jan pi strong, men sa a mwen pi renmen l pase li ba w plis fasilite pou ka koud peruk lan pi byen san w pa fè twòp efò. So jan nou ka wè a m montre nou klojè a epi tou m montre nou cheve m pral itilize a. Cheve m pral itilize a se yon cheve m genyen depi an 2018 lè m t ap marye se li menm mwen te itilize pou mwen te mete nan tèt mwen epi mwen te mete l yon kote m pat janm wè l se pandan m ap demenaje epi mwen jwenn cheve a so m deside pou m fon perik avè l ok so klojè a m pat genyen li mwen òdè li sou amazon. Epi m kwè li se yon 5 pa 5 paske li yon ti jan laj pou m ka fè diferan stil ansanm avèk perik lan. So kounye a sa m fè nou wè m spre li avèk yon ti dlo pou m ka retire cheve a nan sou chemen mwen pou mwen pa mete pen nan ladan. Kounye a m fin mete dlo a ladan mwen fè cheve yo vin yon sèl kote. Kounye a jan w ka wè a mwen gentan mete pen nan nan devan. closure a kounya mwen spre dèyè a epi map mete pen nan dèyè a tou ok kounya map fè sa pou um, closure a ka chita byen sou sou um, sou kap la poul pa gen pyès douk nou wè jan map pase dwèt mwen poul pa gen pyès douk pou li ka soti swa epi plat Nou ap fèl plat jan nou ka fè. Nou wè kòman m fè sa? Bò sa li vrèman plat. Epi dèyè a menm lè nou wè l konsa nou pa bezwen okipe nou. Mwen pral fèl plat tou. N ap wè sa apre. Ok? Kounye a m ap mete plis pen toujou pou closure a ka pa move ditou ditou. Ok kounya nap kòmanse avèk koud la m te di sa nan lòt perik mwen te fè a depi yon moun ou konn koud mwen genyen etansyon ou ka fè yon perik tou toujou itilize egui ki kochi yo paske li ba w plis aksè pou koud e li pi fasil tou epi fil map itilize a tankou kòman yo rele fil sa yo ayiti ankò M bliye but on fil nwa map itilize ok kounya sa map fè la map fè map bay kotem kòmanse a map bali plizyè ne pou li ka pa sòti paske pafwa sou pa bal plizyè ne depi ou kòmanse mete perik lan ou kòmanse metel ou kòmanse metel aprè sa lap vin yon ti jan lous. Epi li ka dekoud ok. So jan nou wè map fè a mwen lèke foure egwi a mwen pran yon ti mèch nan kap la epi mwen pase fil la sou tèt egwi a epi mwen ralel epiw fini tou wi byen fasil timoun byen fasil ok kounya map fè tout sa tout map fè rawonn tèt mannken an nèt epi tèt mannken an mwen te achetel sou amazon mwen pa sonje konbyen mte achtel paskem gen nenpòt 6 a 7 an depi m te achte l epi stand pou m mete l la tou m te achte l sou Amazon m pa sonje paske m gen yo lontan men depi w tape sa sou Amazon w ap jwenn li Mwen pa fè pati sa mache vit pou nou ka wè kòman mwen pran san mwen mwen koud li ok jan nou ka wè a mwen koud epi m pase fil la sou tèt egwi a tankou pou m ka Mare li, men m pa mare l vre. M jis pase l konsa. Epi mwen peze dwèt mwen antre kap lan ansanm avèk klojè an pou li ka parèt swa pou l pa fè douk anyen konsa. Ok. Pran san nou paske li pran yon ti tan pran san nou. So janm di nou an ti moun, cheve sa son cheve m te gen depi 2018, lè m tap marye m te itilize l. E pi se yon gref mwen te mete lè m tap marye, apre sa mwen te retire li, mwen jis lage l yon kote, m pat menm sonje l menm, jan map di w lan se lè map demenaje mwen jwenn li, Epi mwen deside pou m fè perik lan ansanm avè l. Nou wè kòman m ap montre nou, mwen fè l swa pou l pa gen pyès dout ladan l epi mwen swiv liy nan. Epi paske m gen tan gen yon pakèt perik ki nwa deja, mwen mete koulè nan perik sa. So nou pap wè kote map mete koulè a nan perik sa paske video a tap twò long mwen pat vle fè video a twò long pou nou pa santi nou nwi paske pafwa lè video a tèlman tèlman long nan li pa fin tèlman bon mwen fè li an 2 pati kote map kou an mwen mete koulè la dan nan li pi kout ok paske video sa li pral sou chanel mwen an madi epi mèkredi map poste an Map poste pou montre nou koman mwen mete koulè nan perik lan. Paske gen 2 diferan jan ou ka mete koulè nan perik. Map montre nou koman nou ka montre li. Tou le 2 diferan yo. Map di nou yon epi tou map montre nou koman nou ka fel pi fasil. Ok. So jan nou ka we a mwen jis ap koud. Mwen kontinye ap koud. Map koud li. Mwen pran tanm. Pran tan nou pa prese. Paske pati sa li pran yon ti tan paske fò make sure ou byen koud closure a ou di mwens lace lan pou li ka pa fè douk lè ou mete li nan tèt ou poul ka parèt plat ok. Kounye a nou jis ap koud. Epi nou ka wè m peze dwèt mwen. M peze dwèt mwen sou li pou li pa fè douk.

Epi perik la pat pranm anpil tan non se koulè a ki te yon ti jan pranm anpil tan paske ou konnen lè ou fin mete bleach la nan cheve a fò ka kitel pou 45 minit a inè tan mwen m te kite bleach pam nan pou 45 minit non pou inè tan paske m te genyen lòt bagay m tap fè ok map fin eksplike li nan lòt videyo kote map montre nou kote pou kijan pou nou mete koulè nan perik la ok. So kounya la mwen preske fini mwen ap fin koud sa. E pi ti moun lèm zo kap sa li bon an, li vreman bon mwen achte kap la sou Amazon tou, ok. Si wap odè li sou Amazon ou ka mete mèch kap. Paske lòt kap mwen gen nan perik mwen yo yon ti jan lou. Tankou nan yon sans tankou yo près epi l fè tèt ou cho vit. Kwake m pa mete perik chak jou ni m pa mete perik pou m sòti vrèman paske mwen gen dread nan tèt mwen. Mwen fè perik yo tankou lè m ap fè videyo paske mwen renmen pou m chanje stil cheve m ou konprann. M pa vle fè l avèk dread la tout tan tout tan. Jan nou ka wè m pa kwè m gen anpil videyo m fè avèk dread la. M ap kòmanse fè plis videyo avè l wi. Men pou kounya mwen renmen lèm chanje, lèm mete yon perik, ou konprann kounya map eseye koulè paske m pa vrèman konn mete koulè, m toujou mete nwa, men kounya map eseye lòt koulè. Kounya jan nou ka wè a mwen preske fini epi map make sure mwen mare devan ok. Ok kounya nap kòmanse pa anba, mwen renmen lèm double grèf mwen. Paske mwen renmen lè grèf mwen founi, m pa renmen lè li gen 2 grenn isi, 2 grenn lòt bò, ok. Se sa k fè cheve sa te tèlman anpil, grèf la tèlman anpil, li founi mwen renmen sa, ok. So kounye a, jan nou ka wè a, mwen pran 2 pwent grèf la, paske grèf la pa nèf, jan m di nou an, li te deja koupe deja. So mwen nèke pran sa ki pi long nan mwen toujou mete sa ki pi long nan anba avan ou menm ou ka fè sa ou pi renmen sa ou vle ok but mwen menm mwen renmen lè m mete long nan anba epi mwen mete kout yo anlè so kounya mwen jis ap pran egui mwen epi map kòmanse nan pwent lan jan nou ka wè a mwen mare mwen fè ne ladan pou li ka pa sòti epi map kòmanse koud mwen sèlman foure egui a nan mèch kap la. epi mwen pase li anba tèt grèf la epi ou fini janm diw lan vrèman fasil depi ou konn koud ou ka fè perik ou kounya si ou pa ka konnen tankou mwen menm mwen pa bezwen mete peny an pen nan nan perik mwen an men si lap pi fasil pou ou ou ka pran tou lè 2 pwent grèf yo ou metel nan direksyon ou bezwen an epi ou mete pen nan ladann poul ka baw plis aksè pou swiv menm liy nan pou pa fè yo miwo miba ok ou ka mete on pen nan on pwent epi ou mete lòt pen nan nan lòt pwent lan epi pou ka wè kote ou prale ansanm avèl men mwen menm m on ti jan abitye fèl deja so m fèl konsa. Men si wap fèk aprann fè grèf, ou di mwens ou ka achte yon yon plim, kòman yo rele yo plim fed, ou di mwens ok makè, epi ou nè yon makè gri ou di mwens blan, ou fè liy nan kap la pou ka wè kote pou plase grèf la. Sa se si w vle. Ok. Kounye a m gentan fin fè yon ranje, kounye a map fè dezyèm ranje a, map kòmanse menm jan nou ka wè kòman map pran mèch lan m pran yon ti kal nan mèch la epi mwen pran tèt grèf la mwen pasel ladann janm di nou an egwi kochi toujou pi bon li baw plis aksè pou koud grèf la pi byen e pi fasil ok. Epi mwen toujou double grèf mwen pa anba se lè mwen rive anwo mwen mete li pa yon sèl ranje grèf men depi se anba mye mwen toujou double l mwen mete l pa 2 pou fè sa ki ap bon pou ou. Epi pran san ou, pran tan ou, paske lè ou fèk kòmanse, sitou si se pa yon bagay ou renmen, ou gen dwa kòmanse fè l epi ou dekouraje, ou di, ah, m dekouraje, m pa fè l. Men, m garanti ou, depi ou fè yon premye, apre sa ou pap gen pwoblèm pou fè rès grèf ou. perik ou pou kont ou. Pase mwen menm si m di yon moun m pral mete konbyen mil dola nan yon perik, se pi gwo peche m fè. Non, non, sa pa pou mwen. M pa mete konbyen mil dola nan yon perik. M achte cheve m, m fè afè m. Si yon moun ou vle fè l, m pa di w pa fè l, bòt mwen menm pèsonèlman. M ka met on 300 dola nan on perik, m ka met on 200 dola nan on perik. Bon menm 300 dola twòp menm timoun. M pa kache di nou sa paske m son moun m vrèman cheap. Ok. M ka met on 150 dola, on 200 dola. Men mete 1000 dola, 2000 dola nan on perik, m m. E pa pou mwen. Si se pou m fè lemond wè, m pa bezwen fè lemond wè. M ap achte grèf mwen, mwen achte kap mwen, epi m pran egwi m, mwen pran fil mwen, mwen koud afè m pou kont mwen. Ok. Jan nou ka wè a kòman map koud li epi nou wè kòman li byen koud se sak fèm di nou mèch kap sa li bon anpil kap la bon anpil timoun wè janm byen koud li san pwoblèm m sonje lèm tap fè perik avèk cheve curly a mezanmi mizèm pase avèk bagay sa paske kap la te tèlman près lè poum foure egwi an ladann epi poum fourel nan tèt grèf la ankò Paske mwen menm lè map fè perik mwen, mwen koud tèt grèf la. Gen moun ki pase fil la anba grèf la, mwen menm mpa pasel pa anbal, mpa renmenl. Mwen koud tèt grèf la avèk kap la. Pou mwen menm li pi solid epi lap baw plis tan. Paske tout, mgenyen 3 perik e mwen menm ki fè yo, mte fè yon sèl nan kamera deja. Men mpa gen youn, yo gen youn ki gen 5 an. Gen youn ki gen 1 an, gen youn ki gen 3 zan. M poko janm konnen lide koud on jan menm, ditou. Se paske mwen koud tèt grèf la. Mwen pa koud li, mwen pa pase l pa anba ne grèf la. Gen anpil moun, yo pase l pa anba ne grèf la. Mwen menm mwen koud tèt grèf la. Ok? Li fè dwèt ou fon on ti mal men pou mwen menm m pi renmen l paske li dire m plis m pa bezwen nan retounen pou te gon kote k dekoud m ap rekoud ankò nan jan nou ka wè a m ap fon lòt ranje ankò kounye a m pral avanse pwosès la la paske jan nou ka wè a m gentan fè 2 san m pa fè l mache vit pou nou ka gon ide 2 jan pou nou fèl. So kounya la m pral yon ti jan speed li pou video a pa telman long ok. Paske m kwè video a twen an 25 minit ou 24 minit. M pa vle fèl pi long. So kounya nou ka wè mwen ap machel pi vit kounya ok. E nou ka wè kijan li byen, li pa fè douk, kòman li byen chita nan perik la. I mean, nan kap la. Jan m di nou an, si nou wè perik lan kole konsa, se paske yo te gentan koupe deja lè yo te mete l nan cheve m nan. So gen kote mwen fin mete yon yon bout epi li pa fin rive, m oblije pran yon lòt bout mwen koud li sou kote l ankò ok nou ka wè dèyè a se sak fè dèyè a fè konsa se paske se kole m kole yo ansanm kounye a mwen ap fè yon lòt ranje ankò m kwè m pa sonje konbyen ranje m te fè non m kwè m te fè 6 ou 7 ranje timoun cheve a te anpil anpil anpil anpil anpil. On pakèt grèf. E m konn te depanse on ti kòb nan grèf sa. M te ka depanse on 6 a 700 dola nan grèf sa. E valè kòb sa sèlman se paske se te on okazyon. Se marye m t ap marye ki fè m te depanse tout kòb sa nan grèf la. Men apre sa, an an, nope. Kounya mwen yon ti jan avanse l pi prè nan kamera a pou nou ka wè sa m ap fè a. Epi m pa yon pwofesyonèl, se gade m gade sou YouTube, mwen wè depi Ayiti m konn kòman pou m koud grèf lan, men lè m vin isi, mwen toujou gade sou YouTube kòman pou fè yon seri de bagay, so m gade sou YouTube epi. Kounya m fè afèm pou kont mwen. So nou ka gade sou youtube tou. Li pa bezwen sèl chanèl pam nan, li ka yon lòt moun paske mwen menm m gen dwa fèl yon jan yon lòt moun fèl yon ti jan pi fasil epi ou itilize sa e ou menm ou fèl jan pa ou. Men mwen fè tout sa m kapab pou m ka eksplike nou Si se premyè fwa, si wap kòmanse nan fè perik, mwen pran tanm pou m eksplike nou kòman pou nou fè li. Ok? Paske anpil moun gen dwa di w li difisil, li difisil. Li pa difisil pou w fè yon perik. Depi w konn koud, li pa difisil. Li pa difisil. Mekòp pa difisil, perik pa difisil. Se sa k fè lè m tande moun di yap depanse san konbyen dola pou yo fè mekòp pou sèlman. On 3 zè tan, 4 zè tan, an an, sa se pa manman m papa. Men ou konnen, si son okazyon, ou konprann, ou pran nou kote spesyal, ou ka fèl, men e pa toutan, toutan. Mwen men pou mwen men m panse, tout moun te ka aprann koman yo fè sousi, tout moun te ka aprann koman yo mete fon de ten nan figi yo, ok? Tout moun te ka aprann sa, byen fasil, ok? E m gen videyo pou m montre nou. Aprann, ok? Kounye a, jan nou ka wè a, m ap fè yon lòt ranje ankò. Byen fasil timoun. Menm lè mwen speed li, li avanse vit. Men, egui a rantre nan kap la byen fasil konsa timoun. Byen fasil. Byen fasil. Kounye a nan ba avanse. Paske koud la pat pran man pil tan, janm di nou an. Perik la pat pran man pil tan an jeneral. Se sèlman w konnen lè w mete koulè a, fò w ba l yon ti tan pou sa. Epi nou wè kòman mwen swiv lign nan byen swiv janm di nou an mwen menm mwen pa mete pen ladann mwen pa mete anyen ladann men ou menm si ou kon ou santi li pa fin twò alèz pou ou pa ka swiv on sèl lign nan ou ka tache li avèk ti peny nou wè m te mete nan closure a devan nou ka metel nan chak pwent yo pou nou ka fèl pi byen ok. Epi m gentan preske fini. Ok, kounye m ap fon lòt ankò. Epi jan nou ka wè a, m pase egi, m pase fil nan sou tèt egi a tankou se yon arè mwen ba li.

Mwen menm mwen vire tèt mannken m janm vle paske se aksè sa lè ou fè li nan yon tèt mannken li bon paske ou ka vire l nan fason ou vle l nan bò ou vle l tankou mwen menm mwen vire l janm vle nan bò m vle ok jan nou ka wè a kounya ki fè nou yon ti jan wè yon espas ki vid anba grèf sa se paske m kòmanse mete yo pa yon sèl ranje paske ou konnen m kòmanse rive anlè nou pa vle l fè douk. So mwen mete yo pa on sèl ranje. Ok. Men lè m mete yo ranje pa ranje, ranje pa ranje, nou ap wè, nou pap wè espas la. Ok, nou pap wè espas la.

Ok kounye a pati sa mwen vreman renmen pati sa kounye a nou pral koud klozè a ansanm avèk on lin grèf paske pou ka anm fèmen espas ki antre grèf la ansanm avèk les la. Kounya sam fè mwen pran egwim ou mare pwent lan of course tout tan epi kounya mwen foure egwi a nan pwent um closure a epi mwen fèl vin parèt nan tèt grèf la nou wè janm fè li mwen foure li paske li pa on ti jan parèt byen byen byen men nou ka wè sa map di nou an ou pran egwi a ou pran tèt lace la ansanm avèk I mean closure an ansanm avèk tèt grèf lan epi ou koud yo ansanm. Lap parèt bèl epi lè w fè lè w fann closure a ou kouvri l bèl bagay timoun. Pati sa m pa fè l mache vit pou nou ka wè sa map fè a mwen on ti jan avanse li mwen pran pwent um list um enclosure an epi mwen pase li nan tèt grèf la epi mwen koud li. Nou wè li byen fasil. Byen fasil. Epi nou preske fini tou wi. Epi sa mwen pa vreman bali ne paske m pa vle l fè okenn douk anyen pou lè nou mete l pou youn pa parèt. Ou konprann? Miyobi ba. So m just fè l plat. Ekskize m ti moun. Kounye a m ap koud pa dèyè a, menm jan an mwen pran tèt anm kloje a, pwent kloje a epi pwent grèf la mwen koud yo ansanm.

Epi mwen rantre li nan tèt grèf la. Nou wè? Epi m rale l. Ou fini tou. Pwent klozè an. Tèt grèf la. Epi nou rale l. Byen fasil ti moun. Byen fasil. Epi nou te wè okòmansman m te mouye cheve a, tanzantan m te fon ti mouye cheve a, eksprè pou l te ka pa t rantre nan lòt cheve a. M potko bezwen l rantre ladan l pou li pa, pou m pa t fè erè ladan l ok. Ok kounya mwen fin koud closure a ansanm avèk liy grèf lan kounya map fin fè rès la. Byen fasil, m kwè peri sa li pranm inè tan, inè tan pou m te koud li. Inè tan se paske m tap pede kite l, epi m te ap fè lòt bagay tou, m tap fè manje, tanzantan m fon ti kite l, epi m al regle yon bagay, se sa k fè l te pranm inè tan. Nou wè kijan mwen gen aksè, mwen vire um, tèt mannequin mwen lèm vle, jan mwen vle. E pi jan nou ka wè a timoun cheve a anpil, ou konn tande anpil? Oh, cheve a anpil men mwen men li konsa. Mwen pa renmen lè cheve m pa fini.

Epi nou fini tou. Kounye a nou fini. Mwen jis ap bwose klozè an pou li rantre nan grèf la. M ap bwose grèf la. Paske jan m di nou an se pa yon grèf ki nèf li ye. Men se yon bon grèf li ye. Nou wè cheve? Nou wè valè cheve timoun? Cheve a anpil. Kounye a nou pral koupe pwent les la. Ok, janm te di nou an ti moun, kounye a mwen tap bwose um, cheve a ansanm avèk les lan pou yo vini pou yo vin kontre ansanm, ok? Peny mwen tonbe.

Byen fasil, epi se sa nou pa bezwen non kò. Epi men kòman perik la parèt. Men kòman list la e. Klojè a vreman laj, paske li ba ou opsyon sa ou ka fè ansanm avèl. Ok? Se konsa li parèt, kounye a rete pou dezyèm pati a, pou nou ka wè kòman mwen mete koulè nan perik la.